Telespektatè, telespektatris, nou kontan rantre lakay ou jodi a pou nou kapab prezante yon nouvèl epizòd emisyon Ann Gade. Emisyon Ann Gade nou konnen l deja, son emisyon ki la pou kapab pèmèt ou rete enfòme sou diferan travay Prezidan Repiblik la Jovenel Moïse ap fè sou teren e diferan pwomès ke l te fè nan kad kap nan kad kanpay li avèk avansman reyalizasyon yo. E jodi a nan emisyon Ann Gade l ap mennen nou nan departeman Latibonit peyi a. Men pi prezizeman nou prale nan vil Senmak, notamman nan Vèrèt, Desalin ak Dedun, puiske Prezidan Repiblik la, Jovenel Moïse, te tanmen yon vizit vandredi 21 mas pase a nan diferan komin sa yo nan depatman Latibonit lan. E kisa li t al fè nan depatman Latibonit lan? Nou toujou tande l e nan dènyè emisyon Ann Gade a, n te pale sou li puiske Prezidan Repiblik la depi l monte nan tèt peyi a 7 fevriye lane 2017 la, Li te deja ap pale de diferan pwomès te fè nan kad kanpay li e nan dat premye me kap pwoche la, se pral yon revolisyon ki ap fèt. Revolisyon puiske Prezidan Jovenel Moïse di l revolisyon agrikòl ke li pral gen pou l fè a, ke lap demare premye me 2017 kap vini la e revolisyon sa a pa pote lòt non ke karavàn chanjman ke asireman n te deja fè yon ti pale sou li sou emisyon presedant yo e jodi a nou pral gade ki sa ki fèt puiske premye me a pa rapwoche la a e gen yon ekip televizyon an ki te deplase pou te kapab al gade kouman travay teren yo ye ki sa ki deja fèt kòman y ap avanse puiske premye me a pa manke anpil jou pou l rive sou nou la e se pral gran jou an Se pral jou J an pou Prezidan Jovenel Moïse kapab demare avèk revolisyon agrikòl sa a ke li menm li te pwomèt li e jan l te toujou di l, se yon pwomès ke l te fè tèt li depi byen avan ke li te menm poze kandidati li pou kapab vini Prezidan Repiblik la. E kisa Karavanè Chanjman an li menm li ye? Prezidan Jovenel Moïse, pandan 22 mwa kanpay, li te souvan itilize mo sa yo ke n pral site la a, nou gen moun yo, tè yo, dlo yo ak solèy la. Sa di kisa? Travay sa pral pèmèt ke Prezidan Jovenel Moise li rive ateri avèk diferan vizyon ke l genyen nan kad kanpay agrikòl ke l t deja tanmen e li pral demare premye me 2017 kap vini la. Men kanpay agrikòl sila a se pral pèmèt ke tout Ayisyen rive jwenn yon plat manje antre lakay yo. E karavan chanjman sila k ap demare nan depatman Latibonit peyi a, se piske nou konnen depatman Latibonit lan gen yon gwo responsablite sou do l a kote de lòt 9 depatman yo kapab pèmèt ke peyi a jwenn ase manje pou kapab pèmèt chak grenn pitit bout tè sa a li menm li rive viv konvenableman. Enben Prezidan Jovenel Moïse. ap demare avèk karavan chanjman sa a nan depatman Latibonit lan, se pou rezon pou kapab pèmèt ke yo kòmanse avèk chanjman agrikòl la. Karavan chanjman sa a, li pa p sèlman pote chanjman, revolisyon, nan kesyon agrikòl la, e sitou l ap akonpanye avèk lòt enfrastrikti tou ki ap rete nan depatman, notamman, Puiske Prezidan Jovenel Moise te soulinye l nan diferant entèvansyon l yo, Karavàn Chanjman an se yon posiblite pou kapab pèmèt abitan nan, sitou nan depatman Latibonit la, puiske se la Karavàn nan ap lanse, pou kapab pèmèt yo soti nan sistèm arkayik la, pèmèt yo antre nan la modènizasyon. Piske abitan an pou l rive kiltive tè a, anpil fwa se avèk men li, se li menm ki sèvi avèk pwòp kò li pou kapab rive fè travay sa. Enben pou kouwè li la a prezidan Jovenel Moïse pran angajman e premye me k ap pwoche la a peyizan yo pral gen posiblite pou kapab viv diferan angajman sa yo pou kapab pote materyèl nan departeman Latibonit la pou kapab pèmèt ke yo kòmanse avèk sistèm modènizasyon agrikòl la. E ki sa li pral fè? A kote de travay ki pral fèt pou kapab fè kanalizasyon pou pèmèt peyizan jwenn dlo pou kapab awoze plant yo, pou kapab awoze jaden yo, yo pral jwenn machin pou kapab ede yo nan kestyon plantasyon an, pwiske nou konnen depatman Latibonit la, li repite pou kestyon diri a, kapab ede yo nan plantasyon diri a, e nan kestyon pou kapab jwenn rekòlt la tou. Abitan an pral jwenn materyèl pou kapab ede l nan rekòlt la. E lè yo fini avèk rekòlt la? Se vre ke yo fin plante, yo rekòlte men l pa rete la. Fòk yo kapab pèmèt ke travay sa a yo fè a, manje sa a ke yo kiltive a e ki jodi a rekòlte, rive sou le mache pou kapab vin jwenn mwen menm, ou menm k ap gade emisyon an n gade la a. E kisa yo pral fè? Prezidan Jovenel Moïse pral enplante yon izin nan depatman Latibonit lan e sitou pou kapab pèmèt, puiske nou konnen sitou nan domèn diri a, l ap bezwen se chwa, lè peyizan an fin plante, l fin rekòlte, l ap bezwen se chwa pou kapab seche diri a, pou kapab kase diri a e pou kapab mete li nan sak pou kapab voye sou lemache. Men se sa jisteman, Prezidan Jovenel Moïse nan kad karavann sa a li pwomèt ke li pral fè. E sitou la pa ankouraje peyizan yo pou kapab antre nan menm lide sa ansanm avèl. Piske l di l se kapab pèmèt ke ou menm ki vle travay tè a, ou menm ki wè objektif la, ou menm ki vle peyi a avanse, n ap itilize sa ke n genyen la pou n li rete. Prezidan Jovenel Moïse. ki se tè yo, dlo yo ak solèy la epi moun yo pou n kapab rive avanse avèk sistèm agrikòl la men sitou pou n ka pèmèt ke peyi a rantre nan lamodènizasyon, evite peyizan fatige kò l twòp e pèmèt ke l jwenn materyèl pou kapab ede peyizan an nan kad travay sila. E pou kole la a, n ap pran kèk segond, n ap tounen nan yon ti tan. Rete branche emisyon Ann Gade, pa deplase.

Karavann chanjman an, nou klè, nou te di li, nou sot fè yon kanpay, si n sot pale de tè yo, moun yo, solèy la, avèk rivyè yo, tout moun te klè te konn ki wout m ap fè. Paske pou nou met tè yo, rivyè yo, solèy la ak moun yo ansanm, fò w gen ekipman lou, fò w kapab genyen plèn ki bezwen dlo pou bay dlo. Fò ka genyen moun ki bezwen travay nan nivo agrikilti pou yo travay. Se rèv sa a ki te yon pwomès de kanpay e ki te yon rèv ki nan tèt mwen depi lontan ke jodi an nou nan vale de latibonit, nou derape karavann nan, premye me 2017, rèv pa nou se pou n antre ak karavann nan 6 fevriye 2022 pou satisfaksyon tout peyizan ki nan pwodiksyon nan peyi a pou yo santi ke chèf leta a e leta o pli wo nivo rive sou yo. Paske se pa posib, si nou bezwen konstwi yon peyi, fò nou konstwi l avèk sa nou genyen. Nou gen ekipman ki la, nou pral repare ekipman yo, mete yo an eta pou yo travay, nou genyen. 2 teknisyen, nou pral met tout ansanm pou y al travay pou bay pèp ayisyen satisfaksyon, pèp nan Latibonit k ap gade m la, k ap tande mwen, yo pral jwenn dlo pou wouze tè yo, pou yo repwodui diri tout bon vre, yo pral jwenn wout lè lapli tonbe pou pa anpeche yo soti avèk pwodiksyon diri yo, yo pral jwenn sistèm. Sechwa ki mache avèk pay diri tou. Paske karavan nan se pa sèlman ekipman nou pral fè wout non, na pral met teknoloji tou atè. Pa egzanp nan vale latibonit gen plizyè sistèm ki pral enstale ki pou pèmèt premyèman moun ki toujou dèyè yon ti motokiltè. Pyel nan labou a Li sal sa nou pral fini avèk li Moun sa yo pral jwenn traktè pou yo chita sou li Pou yo genyen de charu ki dèyè traktè sa yo kap fè travay ke motokiltè yo te konn fè Moun ki konn lontan pran diri a yo kenbel ak men yo pou ya bat li lè diri a sèch Moun yo pa pral fè bagay konsa ankò. Yo pral jwenn yon izin ki la pou sa, se sa yo rele yon sechwa, ke lè diri a fin rekolte, ou mete l nan sechwa a, pou l sèch, epi pou l al nan moulen. Nan pral met machin nan vale latibonit lan pou rekolte diri a. Pou koupe diri a la machin, mete l nan yon izin kote pou l seche, lè l fin seche, met pou l pase nan yon izin kote pou l moulen, lè l fin moulen, pou l al nan sak, pou l al nan mache, jan sa fèt nan tout peyi sou latè. Mwen menm, mwen di l, karavàn nan ke n ap derape a, n ap derape pou ke gen yon revolisyon k fèt nan pwodiksyon agrikòl nan peyi a. Nou kòmanse nan Vale Latibonit, men nou di l n ap rive sou tout moun anndan peyi a. N ap nan 10 depatman peyi a. Nou pa al travay pou tout travay sa yo fèt. Travay m ap travay o.
Jan n t ap di l nan kòmansman emisyon an, Prezidan Jovenel Moïse ki te tanmen vizit sa a nan depateman Latibonit la, li pa t sèlman rete sèl nan 3 komin, li t ale nan diferan lòt zòn, piske Prezidan Jovenel Moïse te kontinye vizit sa a. nan zòn nan dezyèm seksyon kominal Lestè kote li tal vizite hat de dune ak kanal 3 bòn. Prezidan Jovenel Moïse tou te pwofite fè yon vizit nan zòn Rivyè Bwa, nan Savann Bou ak kanal Vincent. Vizit sa yo se pou kapab wè kòman egzekisyon diferan travay li te bay fè pou kapab demare avèk karavann chanjman premye kap premye mi kap vini la pou l wè kòman yap vanse. E tou, ki sa ki merite amelyore pou kapab rive ateri reyèlman avèk ka objektif karavann chanjman an. Men nan kad vizit sa a, Prezidan Jovenel Moïse pa t sèlman rete strikteman nan vizit la, li te pwofite tou pran doleyans popilasyon an ki te nan zòn nan e ki te deplase vin akeyi Prezidan Jovenel Moïse. Li te pwofite pran doleyans yo sou zafè dlo potab la. Nou konnen anpil fwa nan zòn riral yo, li pa fasil pou peyizan an jwenn dlo pou louze jaden. Alevwa pou l ta jwenn dlo pou li bwè. Donk nan sans sa a, Prezidan Jovenel Moïse avèk ekip li te tou pwofite pran dolerez popilasyon men sitou nan zafè dlo potab la. E Prezidan Jovenel Moïse pran angajman l ankò yon fwa pou kapab amelyore kondisyon lavi popilasyon an avèk karavan chanjman sa a k ap rive nan departeman Latibonit la premye k ap pwoche la a. Prezidan Jovenel Moïse pwomèt popilasyon an l ap jwenn yon ale mye pwiske karavan chanjman an li pa lòt bagay Se yon revolisyon kab agrikòl kab gen pou fèt nan sistèm agrikòl la pou kapab fasilite peyi a jwenn manje atravè pwòp tè pa l. Piske Prezidan Jovenel Moïse toujou di l, e jiska prezan l ap kontinye di l, nou genyen tè a, nou gen dlo yo, nou genyen moun yo, nou genyen solèy la. E ann mete yo ansanm pou n kapab pèmèt ke peyi sa a avanse, men sitou kapab rive chanje sistèm nan. E Prezidan Jovenel Moise te kontinye avèk vizit li a toujou, e pandan tout mwa me a, Prezidan Jovenel Moise dekrete la pèmanans nan Depatman Latibonit lan pou kapab rive ateri avèk karavan chanjman an. Fòk nou di tou, Depatman Latibonit lan se youn nan kote ki repite. A note ke Depatman Latibonit lan gen yon sipèfisi de. 4,984 kilomèt kare e li repite pou kapab bay anpil diri. E nan sans sa a, Prezidan Jovenel Moïse, ki te pran angajman pou kapab estimile peyizan yo, ankouraje yo travay tè a plis, pou kapab pèmèt ke Latibonit reponn ak obligasyon li ak devwa l ki se founi diri bay peyi Dayiti. Men akote sa, fòk nou di ou ke deja gen diferan travay ki te deja fèt, pwiske Prezidan Jovenel Moïse pa sou premye vizit li nan depatman an, e la vizit sa a se te pou kapab al gade eske sa l te mande pou fè yo, eske yo te deja rantre nan kad egzekisyon. Fòk nou di gen 40 kilomèt rivyè ki deja kire nan kad pwojè sa a. E asireman, emisyon Ann Gade ap gen pou deplase pou al gade kouman peyizan li menm li resevwa, di mwens l ap. tann Karavann Chanjman an k ap demare premye me k ap pral vini la a e ki travay ki deja koumanse fèt, ki sa ki rete pou fèt pou kapab rive ateri ak objektif Prezidan Jovenel Moïse sitou nan kad Karavann Chanjman an.
Depi chak semèn nan rale a, n ap prepare Karavann nan. Paske jan nou toujou di li, lè yon pèp fin ba w pouvwa, li pa ba w pouvwa pou w ale avèk li pou fè sa w vle. Li ba w pouvwa pou tounen pouvwa ba li. Vale Latibonit se yonn nan espas ki pi enpòtan an matyè de pwodiksyon agrikòl ke peyi a genyen. Nou ap travay pou nou fè de vale a sa l te dantan. Vale Latibonit se te yonn nan pi gwo grenye peyi Dayiti te genyen. Jodi an, lè gen lapli k tonbe, Vale a fè ti kichòy, men lè pa gen lapli nou nan epòk sechrès, moun nan vale ap pase mizè menm jan ak tout moun. Chak kote n pase moun yo gon sèl bagay yo di w, prezidan ban nou dlo a, nou pa bezwen anyen ankò ban nou dlo a. E se pou sa nou la a nou nan Vèrèt, nou vin gade avèk 2 zye nou, nou vin gade baraj prezidan Vincent te fè sou rivyè sa a. Nou vin wè. Te gen yon kanal ladan l ki mezire 12 kilomèt, ki te konn rive jis Lyankou, jodi a l pa menm ka rive Dechapèl. Sa vle di ki sa? Kanal yo pa janm kire. Depi dè dizèn dane, nou vin kanpe la avèk depite a, nou wè m avèk senatè, depite. Nou konn pou ki sa? Mwen la a se paske se yon mesaj klè ke nou voye. Nou vin di prezidan Asanble Nasyonal la ki la, Senatè de la Repiblik ki bò kote m la, Depite sikonskripsyon Vèrèt, Depite sikonskripsyon Sen Mak ki la, Depite Grand Salin, Depite Jan Rabèl, Depite Mòl Sen Nikola, Depite Dedwin ki la, nou vin di. o mond antye ke pou yon fwa egzekitif la ak lejislatif la deside met tèt yo ansanm pou n tounen pouvwa a bay pèp la. E sèl jan n ka tounen l bay pèp la se lè nou bay rezilta. Rezilta a kisa pou l ye? Se lè nou kire kanal nan vale latibonit, lè nou fè wout agrikòl nan vale latibonit, lè n mete sistèm sechaj pou diri a. Paske 50 mil ka otè, ladan n gen 30 mil k ap travay. Dim eske nou janm wè pandan nap pase yon machin kap rekolte diri nan vale a? Sa pa janm fèt. Men m bay garanti disi 2018 nou pral wè machin kap rekolte diri nan vale latibonit. Nou pral wè dè inite de transfomasyon sa vle di ki pral seche diri nan vale a. Nou pral wè l disi 2018. Men kounya nou nan vale a poun kire 197 kilomèt. kano dirigasyon ke vale a genyen. Pou n kire 87 kilomèt kano de drenaj vale a genyen, pou n fè 100 kilomèt wout agrikòl ke vale a genyen. Se pou sa n la e se pou sa n ap lanse karavan nan premye me, nou di l nou p ap kite vale a pazavan travay sa yo n sot di a nou fè yo. Mèsi anpil.

Mwen vin wè, nou konprann, mwen vini paske pa gen dlo. Si w bezwen travay, fò se dlo pou jwenn pou travay. Dlo a pase la men la, tè yo menm yo vid. Jan m te toujou di nou nan kanpay la, mwen kòmanse travay anba kounye a m vin gade anwo pou m wè sa k ap pase. M pral travay pou ke reyabilitasyon kanal sa a premyèman, sifon k pase anba la a, paske kote nou kanpe a la gon dlo k pase anba a, m ap travay pou ke sifon sa a li netwaye. Dezyèmman, pou n ale pi wo, pou ke nou travay avèk kanal la, si se masonnri pou l fèt, nou pral bay lòd apre sezon lapli a, paske sezon lapli a nou konnen ke nan Vale Latibonit lan, sezon an kòmanse apati de mwa me. Sa vle di nou pral nan sezon la. Men apre sezon an, nou pral ouvè chantye sou kanal sa a, menm jan m gen pou m kire Sally Floodway a tou apati de mwa novanm. Apre sezon an, nou pral ouvè chantye a pou ke dlo a nou fè l rive kote tout moun bezwen. Dezyèmman, wout yo. Paske se pa posib pou ap rive nan yon zòn konsa, Pou ap kite machin kanpe dèyè. M pral travay pou ke wout fèt nan tout vale a pou moun ka rive a machin tout kote ou vle rive. On sèl bagay, sèl sa m mande nou, sèl sa m mande nou, m mande nou akonpayman nou paske pa bliye. Nou fin bay pouvwa fò n jere l e se pa pou kont mwen m ka e pa pou kont mwen m ka jere l non se ansanm ak nou si nou pa vle jere l ak mwen se yon pwoblèm li ye gen desizyon ki pou pran lè desizyon yo pran nou wè m pran yo anlè se pou nou kore m anba a. Mwen di nou Banm tou di nou Banm tou pale de kouran de zam nan avèk nou Nou gen santral dwèt la mal vizite deja Tout sak anndan santral la mwen se bagay pou yo al peze pou yo vann pou fè M tande yap pale de reparasyon sa yo pa prepare Yap vin met on lòt Santral idwo 3 megawat dwè tou nèf e n ap mete yon megawat solè fè 4 megawat ki pou limen Lachapèl, Vèrèt, Dezam, Ti Rivyè, Pon Fonde, Grann Salin, Lestè, tout. Genyen 10 ant katye e komin, gen 10 kominote ke santral dwèt la pral klere. Paske pa bliye, santral dwèt la te fèt lè alman yo te fèl an 1977. Yo te fèl pou alimante. Ponp nan plèn Gonayiv. Jodi a 39 pui ki gen nan plèn Gonayiv yo m pral chanje sistèm nan m pral mete ponp solè sou yo. M pral fè ponp sa yo ponp ak solèy santral la pou l desèvi moun pou l bay moun yo kouran bò isit nan sa yo m di nou an sa se vre. Silvouplè! Komisarya! Mesye eey! Silans! Komisarya li kòmanse, m avèk direktè. Depatmantal polis la la m kwè lap tande mwen pwal mande rapidman pou komisarya a fini pou l inogire pou li gen polisye ladan l avèk kòmandan an. Pwoblèm angrè a banm reponn pwoblèm angrè a anvan. Mwen mande pou ke nou ka kòmanse met tèt nou ansanm tou. Lè m di met tèt ansanm, se pa ke ou gen demi ka ou tò, demi ka ou tò l ap vin pou yon lòt moun. Non, non. Se pou nou mete yon mouvman anndan vale a ki fè, e nou kòmanse wi la, gen 6 blòk nou mande pou monte la. Chak blòk sa yo ap gen 500 kawo tè ansanm. A vle di yon moun ki gen demi kawo, ou gen yon tyè, ou gen yon, ou enskri. Mentnan lè angrè a bay, Se apati de blòk la, paske mwen menm mwen di ane sa a, m ap fè yon bagay nan vale a, n ap wè si n a bay yon premye dimil tòn angrè pou n ede moun yo. N ap fè kado premye dimil tòn angrè a. Li p ap vann. Se sa nou di. Men pou m bay li.

Fò nou bay li nan lòd paske pa bliye fò nou bay angrè a nan lòd paske angrè a s'achte achte l pou m bay li nan lòd la se sak fè m di n'ap fè 2 blòk n'ap fè 2 blòk de 500 kawo sa vle di nou gentan gen 6 blòk ki monte deja yo jwenn 9000 plantè nan 6 blòk sa yo n'ap travay avèk fasival se sa n'ap travay ak fasival. Pou ke blòk yo monte, yo anrejistre non plantè yo. Konnya pa gen kesyon dangrè, on nonm pa gen on pous tè plante epi ou tande ou nan komès angrè, sa w ap chèche nan angrè? Angrè, angrè sipoze ale nan men moun ki konn travay tè. Se sa k fè nou wè m nan vale a, m avèk depite yo. Senatè youri ki ap ki rive vèrèt ki poko rive la a m avèk yo se son siyal mwen voye senatè ève foukan ki soti jis nan sid senatè fò w parèt tèt ou pou yo wè w wi fò w parèt tout kò w senatè senatè ève foukan ki sot jis nan sid nou wè la a sa vle di senatè youri vèrèt la a paske li m te rive anvan l m ap di nou nou wè m avèk depite vèrèt la depite dezam. Nou wè m avèk li. Mwen genyen depite Samuel D'Haiti ki la. Mwen gen depite Grande Saline. Mwen gen depite Dedjine. Depite Dedjine. Sa vle di ki sa sa. Nou konn sa sa vle di? Leta o pli wo nivo dakò. Leta a ki sa li ye? Se nou se nou ki te vote leta a. Leta a se mwen ki prezidan an. Leta a se senatè yo. Leta a se depite yo. Se sa k leta a. Mentnan nou menm nou dakò, majistra a nou te vote l tou, men jan m di se sa k leta a, n ap pale de pouvwa egzekitif, pouvwa lejislatif e pouvwa jidisyè. Men majistra yo fè pati de pouvwa egzekitif la. Mwen menm m ap di nou jodi a leta nou te vote a, nou pa t vote m pou m al goumen ak senatè, pou m al goumen ak depite. Nou te vote m pou m antann ak depite, Pou m antann ak senatè pou fè devlopman. Se pou sa m vin la. Mwen menm, mwen la, senatè ak depite yo, yo la pou kontwole. Y ap met kontwòl. Y ap met kontwòl e mwen menm mwen la mwen di l se pou yo kontwole tout sa k ap fèt. Men pandan y ap kontwole a, yo p ap bloke. Y ap pèmèt pou pouvwa ke nou te vote pou li a pou rive jwenn pèp la. Se pou sa nou wè m la a. Non sèlman m pral bay angrè, men yon lòt nouvèl m ap ban nou tou, tout labouraj ki pral fèt pou sezon an, l ap fèt gratis paske m gentan genyen 45 traktè agrikòl deja

Karavàn nan, jan m di nou an pou n konprann, karavàn nan ap gen plis pase 250 ekipman lou ki pou vin travay pou pèp la, pou peyizan yo. Ekipman sa yo, lè yo debake yon kote, yo la pou vin travay, operatè yo touche, yo gen kòb manje yo, yo peye yo, yo pa gen seng kòb pou touche nan men peyizan. Ba yo dòmi sèlman epi sa w tande a se gratis ti cheri pou yo prepare tè pou nou travay mak nan vale a pandan tout mwa mak nan vale a pandan tout mwa me ansanm avèk nou chak semèn. Mwen nan vale a. Semèn sa a m rive bò isit, mwen nan, mwen nan Dezam. Mwen nan senkyèm seksyon, mwen nan zòn Fose Nabòt, jodi a m pral Lestè. M pa gen kote m pa ye nan vale a. Vale Latibonit lan, mwen di sa, m deklare vale sa a. M deklare lagè fò tè yo jwenn dlo pou peyizan manyè travay fò wout yo fèt fò angrè distribye nan vale a fò. ODVA depolitize deja ODVA depolitize deja M vle pou n konn sa Jodi a Jodi a m vle nou konn sa. Matériel yo kraze net. Pouvwa nou fin ban mwen an. Pouvwa nou fin ban mwen an apre Bondye se mwen k la pou dirije nou. Paske se nou k ban m pouvwa a. Nou ban m li lè nou gen yon pwoblèm. M pap tann se plenyen pou n plenyen jan nou wè m fè a m ap vin jwenn nou dwat jan m fè jodi a pou m vin tande pou m vin wè pou se pa di yo vin di m a vle di m konprann pwoblèm ODVA a byen nou vin depolitize ODVA pou ODVA a vin yon bwat teknik ki la pou sèvi vale a menm jan m konnen ODVA jodi a gen 122 anplwaye e fò m di nou sa. Mwen fyè de anpil nan anplwaye sa yo jodi a. Paske pandan n ap chofe, nou poko menm derape karavan nan non, anplwaye sa yo gentan kire 40 kilomèt kanal nan vale a deja. Gen anpil nan nou la a ki konn senkyèm seksyon Bokozèl. Gen anpil nan nou la a.

Pou m di nou se pou sa nou wè prezidan asanble nasyonal la Prezidan Asanble Nasyonal la k prezan la a. Li prezan, se sa n tande. Mwen te di talè a. Nou pa ban m pouvwa pou m al batay ak senatè ak depite. Nou banm pouvwa m mal antann ak senatè, pou m al antann ak depite, pou pouvwa nou tounen sou nou. E se pou sa nou ban m pouvwa, se sa k fè jodi a nan vale a, nou wè prezidan asanble nasyonal la, ki se nèg latibonit, li la avèk nou, se senatè Latòti. Nou wè depite a, depite Vèrèt Dezam nan la avèk nou. M gen plizyè lòt depite e senatè Sid la, jan m sot di nou an, senatè Ève Foukan ansanm avèk nou. Mwen pwale, mwen pwale, nou konnen m pap ka rete bò isit lan sèlman paske m pral Lestè la. M ap sot Lestè, m pral Tidedin, apre sa m pwale nan senkyèm seksyon Bokozèl paske fèt premye me ane sa a. Mwen tou envite nou nan senkyèm seksyon Bokozèl.

E se la tou, telespektatè ak telespektatris, n ap mete yon bout avèk emisyon An n Gade pou jodi a. N ap kase randevou nan yon pwochèn epizòd emisyon An n Gade. N ap raple w, emisyon An n Gade fèt pou kapab pèmèt ou konnen tout sa Prezidan Jovenel Moïse avèk ekip li an ap fè pou kapab rive ateri ak diferan pwomès li te fè nan kad kanpay li pandan 22 mwa. N ap kase randevou nan yon pwochèn edisyon.